Coucou tout moun mwen yo, jan nou ka wè a se Jude ki la nan yon nouvo video, sa fè lontan m pa pase la, oups. E jodi an m pote yon video kote m pral m ap prepare moun mwen yo pou m mennen yo lekòl. Demwazèl mwen an ki la, nou ka wè m pral penyen tèt li, m pral penyen tèt li pou l al lekòl, nou pral swiv ansanm avèk mwen kòman m ap prepare yo pou yo al lekòl. Ya, sa se, sa se cheve demwazèl la m pral penyen. M ap penyen tèt li pou m ka voye li lekòl maten an, ok. E m ap bwose yo anvan m kòmanse penyen l pou l pa kriye. Li gen cheve men li pè Lè cheve an pa bwose epi wal rale yo lè yo fè ti boul konsa. Li kriye. Nou pral suiv jodi an preparasyon moun mwen yo ansanm avèk mwen. Lè yo pral lekòl. Kòman sa ye. Nap suiv tout bagay ansanm avèk nou ok. Jan nou ka wè, m gentan fè yon mouvman nan cheve a. M gentan fè yon mouvman nan cheve a. Konya, a Julia! Konya, m pral prepare li pou mwen, pou mwen mennen li lek, e, e pou fè twalèt li, fè li manje, epi pou li ale lekòl la, ok? Jan nou ka wè a, m ap prepare li. Fim etrad sou, fim etrad sou li. Vire, vire, vire, vire. Pou nou ale lekòl. Apre sa m pral fè l manje. Apre sa m ap fè li manje. M ap fè prepare li paske li preske sete. Ok. E. M preske sete. M fini avèk rad mete sou li. M pral mete bagay nan pye l. M pral rebwose cheve l paske nan mete mayo sou li. Cheve yo. Cheve yo gaye. N ap pwofite swiv ansanm avèk mwen. Kòman sa pral ye? Sa se ze m prepare pou li pou l manje paske e

M toujou ba nou bagay pou l manje. Nou ka wè ze m prepare pou li. E pi sa se li menm. Jan l chita sou tab la. Se li menm. E m ap swiv tout kòman. E lè mwen pral chache l tou. Sa e jèn gason an ki vin pran ze li menm. Paske se yo de. Se yo de. Non! Kounya m prepare mwen, m pral mennen timoun yo lekòl e m ap sot deyò pou m al fè kèk aktivite pou m al mennen yo lekòl. Ya, m al pran valiz yo. Sa se valiz demwazèl mwen, sa se valiz jenn gason mwen avèk maskara pou met nan bouch li. M pral mennen yo ale kounya. N ap swiv avè m lè yo rive lekòl.

Yo prale lekòl. Lè m rive lekòl la, m ap montre nou kòman sa ye. M rive avèk jèn gason mwen, m ap fè l desann Vamos Amou pou li ale.

Kounya m nan wout pou m al mennen jèn fi a lekòl. Pa vre Djo? Ou se vay plè skò la pa nè? Aèè m pral mennen l lekòl la apre sa dizon vè midi pou mwen al chache ni li menm ni jèn gason an. Pandan se tan mwen al lakay mwen prepare, fè travay, prepare manje pou lè lè lekòl la rive pou mwen al chache yo paske se mwen ki ap avèk yo, se mwen ki ap fè tout bagay ansanm avèk yo, pa gen lòt moun ansanm avèk mwen an ok. Se konsa fonksyònman yo ye, se konsa tout bagay yo ye chak jou, nou wè m pa montre vizaj mwen. Lèm preske rive nap wè mwen pou kounya non m stil nan lari an paske lekòl yo pa vrèman ni twò pre monchè ni twò pre ni twò lwen youn lòt yo pa nan menm lekòl paske yo pa gen menm laj epi se konsa se demi jounen lekòl yo fè paske yo pa fè tout jounen an lekòl nèt yo fè demi jounen lekòl epi Pou mal pran yo Se toujou yon Yon Mistè Lò sot chache yon pou al chache lòt Men si yo te nan menm lekòl m panse l tap mye pou mwen paske m tap annik pran yo epi m vini m tounen men yo pa nan menm lekòl e Se konsa bagay yo ye nou pral wè m preske rive lekòl demwazèl lan wi. M prèske rive lekòl li an. Kou m rive lekòl li an, n ap wè ansanm avèk mwen kòman sa ye nan lekòl demwazèl lan. Li la, li avèk mwen dèyè a la, l ap pale. Nou ka tande vwa li k ap pale dèyè a. L ap chante, li stil chita, l ap chante. Li mete senti l jan l vle, li chita jan l vle nan machin lan. Kounye a m rive ak demwazèl mwen. M pral mete l atè, l gentan di m li rive nan lekòl li.

Bon jan nou ka wè a la kounye a m fin depoze moun mwen yo m pral lakay mwen ok m fin depoze yo m pral lakay mwen m retire maskara sa pèt zòrèy mwen fè m mal m pral lakay mwen ok m pral prepare m fè kèk lòt aktivite pou m ka tann moun mwen yo. Prepare manje, jan m te di nou an, fè tout bagay pou yo. Epi pou lè yo sot lekòl pou yo ka jwenn yon bagay pou yo manje. Ok. Kidonk, se te videyo sa m te pote pou nou. M panse yon pwochen fwa m ap pot, m ap fè videyo a pi byen pou nou. M ap gen plis tan pou mwen fè videyo an. M ap montre nou plis bagay. Sitou lè yo leve nan dòmi, kòman sa ye. E tout preparasyon yo nèt. Nou konnen se yo 2 an mwen prepare pou yo al lekòl. M ap montre nou tout bagay. net Koman sa ye anvan lekòl la fèmen paske nou konnen se se konje li pral ye se nwèl lekòl pral fèmen men m panse si m pa fè l m ap fè l yon pwochèn fwa apre lekòl ouvè m ap fè videyo sa pou nou kidonk se te videyo sa m te pote pou nou jodi an pa bliye kite yon jèm pou mwen pataje ok kite kòmantè pou mwen mwen epi abòne map pote plis video pou nou ansanm avèk moun mwen an yo ok map pote plis video ansanm avèk ti moun mwen yo pou nou se te la bèl Ju ki te la ansanm avèk nou ok nap wè trè pwochènman babay.